Bon Joel m te di w la e lè w te jwenn mwen kay medam yo a pale a se kote menaj mwen ale m rive mande pou li. Yo di m yo pa wè l.
Kòman yo pa wè l la?
E ou chonje depi lè m te fin sòti an?
Wi, m chonje. E m te menm gen randevou ansanm avè w pou n te chita pou n. Fè kèk dyalòg ansanm. Misye tonbe nan yon cho la Kòm ou pa mande m kote randevou nou te genyen an Map tou pwofite mande w eskiz la
Monchè menm bagay la tout moun yo fè l Egzakteman Nou chita sou plas Mars Mabel e Belinda fè ti kouzin nan e li reponn sa pou Maëva pou lòt fi yo. Oh oh
Jeff M sou plas la ansanm avèk Djouna Ou sonje m te di w ke m te mande Chama sòti avè m Li te kanpe an kwa Ki pral ban m yon vrèman repons Ebyen baz pa m

Men te konn lot zanmi yo te.
Medam yo zanmi baz mpa janm konn sa e mpa tande sa nan bouch pèsòn moun se sou plas la m vin konnen Djouna avèk Shamar te de zanmi. Yeuh!

Se t on ti poul li te ye poutan se on kòk li te ye gason.
Ebyen frè m, menm kou wè bèt la dou, ti mète pijon, depi w pèsiste l ou anmède l, l ap mechan wi frè m, l ap tigre, l ap lyon wi frè m. M pa t gen anyen ki te di m Chama t ap rive nan pozisyon sa l rive la.

Men li bon li rantre li menm. Kote rantre sa? Belinda pa antre?
Belinda pa antre non. Men madina al fè wout yo monchè.
Sa w konnen? Li gen dwa jwenn ansanm avèk Djouna vrèman. Epi l fè tèt Djouna. Yo lage yon lòt kote. Egzakteman. Nan ka sa a, menm manmi m kont mwen.

M pa gen randevou avèk ou la M pot ko mennen w la Edwina pa vin la avè w Di m kòman w fè konn la
James, wè nan lavi sa a depi w bezwen pa gen kote w pap konnen Teknoloji a avanse Ou pa panse sa? Epi tou Talè a m wè w sot di misye ou pa gen randevou a madanm ni Li menm ki di w madanm ni oubyen mwen menm ki di w sa?
Ou di teknoloji a avanse, e pa pou Ayiti non. Hum, e sa w panse?
Aiva, ou pa tande sa w di a la? Ou bliye lè m te chita ansanm avèk BF nan riyèl 1 an. Nou te fè yon prezantasyon e m te rekonèt BEF avèk ou menm reyini ansanm.
Harbor. Ou byen di wi Kenny, si m sonje, mwen pa sonje bagay konsa. Dayè tou, mwen menm a misye nou pa ansanm ankò. Madanm li rele Berlinda, m kwè e zanmi w li ye, m ka esplike w tout bagay sa yo? Maeva di m ki bon vant mennaj w la. Bon!
M pa panse e la m t ap vini non. M wè jenòm sa a fè wout sa a. M panse e kay madanm ni Melinda l ap vini. E sa k fè mwen rapousiv li epi gade m wè m vin tonbe lakay ou kòm m te byen bezwen w tou. L ap enpòtan pou mwen m fè w ti pale avè w. A bon? Depi w tande yon fanm kòmanse ap di jenòm sa a, van an vire. Paske nan renmen, pa t gen moun sa a. Pat gen jenòm sa pat gen demwazèl sa Maeva m trouve ke ou gen yon gwo pwoblèm wi. Sa pa pwoblèm sèlman non James. Kòman w pou imajine w Melinda se ti kouzin mwen pou BF ap plimen avè l? Si se pat lakay ou BF te ye la e mwen k konn sa m tap fè li. Rete Maeva kouz nan pa w sòti a la.

Travay pa vit si ke la.
Eeh James ou pa kote non men.
Non son dyalòg kap fèt ansanm. Èske sa l di a se vre? Defann tèt ou. Defann tèt mwen nan kisa? Jiska prezan bon sa demwazèl la ap di a menm m konnen m pa konnen. Madanm ou la.

Kòman m ap soti avè l? Sa m sou la m fini tou wi. Si se pa sa ou pap soti. Si w ta fè yon bagay konsa, konnen ke non sèlman ou pa gen respè pou tèt ou, ou pa gen respè pou madanm ou tou. Mezanmi,
manzè tou menm li, li pa moun tou. Ou pa ka fè kouzin ou konfyans.
Ok James, ban m esplike w yon bagay. Misye rele m nan telefòn, li di m l ap soti avè m. Vrèman vre, li vin chèche m lakay mwen. Men lè k fin met rak, apre yon ti tan telefòn misye gentan sone o bòs li gentan rele l, o wi gen yon kamyon m pa konnen, o l p ap ka soti ankò. Ok, m pa gen pwoblèm avè l, n ale. Mwen menm ki fin met rad sou mwen, m wè sa raz pou m fin abiye pou m ret kouche lakay mwen, m deplase m al sou plas la. Pandan m sou plas la, m gen yon zanmi m ki rele m, li di m vin. Vini pou mwen BF ak Belinda.
Sa pa fon ti kanpe la. Premye m te fanm nan. Di sa m baka kenbe l tou. Ki jan li la? Fon ti kote m baba. Alo? Wi Maeva ou konn sa k pase la? Kounya la m soti ak Gerson ansanm avèk tout Belinda. Sa son plan, yon plan k byen moute. Maji non men, m jis travay map jis travay m kwaze ak ti fi a kap monte m pa konn kote l la prale non.
Epi tou li gen anpil odas. Ou pa sonje ou te di zanmi m nan konsa a ya fanm ou ye la ou okipe ou pa sonje sa?

Mwen si map oze mwen mezanmi yon moun relem mpa konn nan ki tanpèt ki tanpèdi mpa pral jwenn li ak rezon
si yon moun relew ou gentan ap pale ansanm avèk fanmiw la ou dwe konsantrew avèk fanmiw avan sa wal vin nan moun nan egzakteman sa gen yon konbinezon ak moun sa.

Fò m di w sa byen. Ayiva, m swete w konprann sa m pral di w la. M konn fanm jalou anpil. Jan w ap gade fanm la ou trè jalouz. M gen yon ti sè m. M raple m. M te chita ansanm avèk li yon lè, mwen t ap manje yon ti ragou, epi yon vakabon sot kote l soti, li jwenn m ap mete ragou a nan bouch sè m nan. Ò konnen l fè? Li mache fè moun pou mwen ki kote. O wi, li wè mwen m ka fè womans ansanm avèk sè m. Èske gon lwa ki di konsa sou gon sè w, sou gon fanmi w kòmsi pou w imilye l, pou w pa ba l, pou w pa ba l afeksyon? James, Ayisyen an epa li pa ka pa pale wi frè m. Maeva, Si w pa renmen BF, di w pa renmen l. Si w gon lòt nèg k ap koze ansanm avè w. Ou mèt devwale BS la. Men m konnen e pa pwoblèm sa w genyen.
Ou wè mwen menm James, wè jan w ap gade m nan la, m son fanm ki kare. Si m pa t bezwen BF m t ap di m pa bezwen l ankò. Pa bliye, Belinda se ti kouzin mwen l ye, li pa kouzin BF. BF te ka pran sè m, menm manman m li te ka pran tou. Sa vle di.

Nèg la deja nèg ou, met tèt ou ansanm avèk li pou wè kòman n ka jere lanmou nou. Wè pou vòlè manzè di m non James. M ta fè lapolis mare manzè w ap akize m. Ann pa repiye la bèf.
Silvouplè.
Non m pa renmen lap fè manti sou mwen pou l pa kab di m vòlè. Dayè lè fanm nan eksite lap di sak vin nan bouch li. Men fò w pa ale menm jan ansanm avèk li. Kòman pou m fè pa di l vòlè? M di w vòlè a rezon. Kòman w imajine w pou nou travay, pou m di w m bezwen konnen ki kote w ap travay pou w di m bòs ou pa vle fè w vin la, paske bay zenglendo y ap regle. Ou pa vre Jim? Se kay moun misye ap kase. Bon men m tande l arive tiye moun.
Sa w bezwen konnen kote m ap travay pou pa touche moun?